Bonswa tout moun, kòman nou ye jodi a? Bon, antouka, e pa sa n te fin pale la guys. Ok, e pa sa n te fin pale la. An avanse, an pale de lòt bagay. An nou pale de, de preferans de update ki genyen bagay sa yo, ok? Sa ki genyen yo. E, si m fè azil mwen fè, si azil mwen fèmen, ki jan m ka peye? E, m pa konnen. Gen anpil kesyon. Moun yo tou ap, m ap reponn kesyon a lavan, aprè bay, ok? Lè w di azil ou fèmen an, fò w eksplike. Si se nan kot, gon kote pou al peye nan kot la, ok? Lè w di fèmen an tou, fò w di ki fèmen. Tann mwen guys, yon minit. N ap reponn kesyon yo apre pou moun k ap poze m kesyon yo, ok? Oy, sorry! Mmmmmm, sorry guys. Sorry, sorry, sorry, padon. Tann mwen guys, gon bagay m ap fikse la. Ahh, yeah. M ap reponn kesyon yo apre, ok? An nou pale guys, an n pale de preferans, de, de, de, n ap pale, n ap pataje enfòmasyon. Kiyes sak di pou tal achte mayo sa? M gen mayo sa lontan mwen, m gen l lontan Brens. Ann ale, ann pale dòt bagay Gas, ann pale de seri de bagay ki bokou pli enpòtan. Ok. Dabò, E fòm di w ke genyen yon chanjman de desizyon ki pran nan blokaj ki, anfèt, pa bliye ke jan nou eksplike tout moun, li pa yon sekrè pou pèsonn moun ke nou toujou pale de koze imigrasyon bò isit la, men li pa yon sekrè pou pèsonn moun ke avèk Donald Trump opouvwa w depi w di imigrasyon, bagay yo pap fasil. Se sa m ta vle tout moun konprann e ke w dakò. Pase m kontan lè m pale avèk de moun ki di m ok misye pa la pou etènèl, se dezan kèlke mwa pou l rete. Pito w di sa de preferans. But, ok, pito w di ok bon nèg la pa la e pou de e pou dezan avèk kèlke mwa. Ou konprann? So l gen pou l ale. But la verite se ke depi w di imigrasyon se ke e e e dosye sa a se se yon dosye k ap vin bokou pli difisil. Ou menm ki gen dosye w nan immigration m pa konn poukisa. swa wap tann rezidans, swa wap tann kat travay, konprann ke jounen jodi a, e kèm te ka di sa, sitou pou moun ki enpasyan, tèt dat mwen voye tèl bagay, e bagay sa yo pa byen pale de yo. Si, m tou konn gen anpil moun kap mande w, kilè tèl bagay, kilè tèl bagay, ki enpasyan. Ok? Ou pa bezwen enpasyan jounen jodi a, pa gen anyen ki pral rapid nan moman la. Ok? That's the way it is. Enpasyan la pap fè anyen pou ou. Ok? e donk se de moman difisil sa mande petèt pou e enfòme tou piske nèg yo ap vini avèk yon ansanm de prensip se yon de choz pou konn ou konprann pou veye veye dèyè yo jan yo di a la veye dèyè yo pou pa pran pou pa pran gòl e sa pou ta pou ap veye kounye la men e pa yon afè m pa ka tann si w pa ka tann men ou pa konprann nan ki reyalite w ye moun k ap di m pa ka tann m pa ka tann se paske w pa enfòme si w ap di w pa ka tann Ok? Paske nou an konplètman mod slow down. E, e, nou an slow down, se sa pou konpwen. Jean Noscar, mèsi e, pou kontribisyon. Ou an mod slow down, se de chwa ki fèt, se de chwa politik. Ok? E se de chwa politik li ye. Ok, se de chwa politik. Mda remen vini avèk yon lòt nouvel ba ou, men se sa li ye. Yo an mod slow down. Slow down konplèt, e sa kap fèt la. Ok? Keep that in mind. Lè wap metel nan tèt ou, ou pap bay tèt ou pwoblèm. Ou an mòd slow down. Slow down o maksimòm. Pa konprann sa, se son pouvwa ki di ke twòp moun ap gen papye, twòp moun ap legalize, se tout kote jisteman, sa yo paka bare yo byen antandu. Paske gen de pafwa yo paka bare, sa yo paka bare, yo slow down. Paske lèm di paka bare a, moun nan ranpli tout kondisyon, li elijib, li fè tout papye, ou paka pa apwouvel. Donk kòm mwen konnen, M pral oblije apwouve moun sa a? Sa m fè? M mete yon ansanm de politik, pa vre? Se pa bagay pou n ta ri non. M konnen m pa ka apwouve moun sa a piske daprè lalwa m pa ka rete konsa pou m pa apwouve l. Sa m fè kounyela a? Ebyen m pran yon ansanm de desizyon ki pou fè ebyen pwosesis pou moun sa a apwouve a vin slow. Se sa k ap fèt la. E gen de ka ekstrèm, pami lèkèl nou ladan l, yo poz nèt. Ay di Ayiti ladan li menm. Gen de peyi yo slow, ki nan slow down, men nou menm nou sou pause. Bon m pa janm rele sa slow down. Ou konprann? E m pa janm rele sa slow down, nou sou pause pou le moman. Se vre ke m ta renmen pote anpil bon nouvèl pou nou. Chak jou m moute la moun ap di m Dionel Etienne, ban nou non, se ou k toujou pote nouvèl, kilè pause la ap bagay. Men malerezman guys, nou pa gen ankenn nouvèl e serye. E m sot fè yon video la talè a la, m pa konn si n gade l deja guys. E e m panse ke banm redi l ankò m te live talè an fèt m te poste video a li rele uscis causetracker.com ok m ap reprann li ankò se uscis pwen non uscis tirè cause tirè tracker.com m panse se youn nan meyè sit ki genyen la ki ba w efektivman gaye tout detay se di tout lòt sit ki fèt ki rezilta yo Konbyen tan, m panse se youn ou sa y di lè lè w pa tande m live e ou ta bezwen konnen sa k gen nan poz la, m panse si w ale uscis post tracker li ba w tout detay update a la dènyè minit sa k ap fèt tout batay k ap fèt yo, mwen panse ke se youn nan referans, nou la nou gentan gen 153 jou anba poz la, 153 jou konbyen mwa li ye la? Humm. Nou gentan gen 5 mwa anba poz. Gentan genyen 2 milyon plikasyon e plis. Èske ou konprann? 2 milyon plikasyon e plis anba kòd. Sere, m rele l anba kòd. Sa se aplikasyon e plis. E azil pou kont li genyen 1 milyon azil. Bon, azil la, bon pito l te sou poz nèt. M pa kwè sa moun gen pwoblèm avèk azil ki sou poz. Sa son lòt dosye. Mete l sou poz la, m pa kwè sa fè, sa n deranj pa. Ou konprann? But, yeah, m pa kwè sa deranje pèsonn moun. Ok? E, men m panse l fè plis de tò ke de mal. Li klè, pa bay tèt nou manti. Li fè plis, li fè plis de tò ke de mal. Ok? Donk se pou 39 peyi. E yo pran kòb nan men moun sa yo, e pa, e pa gratis non. Sa vle di ou bay kòb ou. Pase yon adjustment of status senpleman, yon adjustment of status e, Yon Address Months of Talis senpleman koute w 1440 dola. Chak moun ap bay 1400 ak epa 2 3 1440 dola ke yo genyen yo. Yo genyen, tande byen wi, valè kòb yo di ke yo pran nan men moun yo, 1 milliard de dollars et plus kolekte epi moun yo la yap gade. That's the reality, that's the way it is. Jiska prezan poko genyen yon, sa n ta rele, yon yon enjonksyon nasyonal, poko genyen l malerezman, tout sa a nou gen nan nouvèl se de preliminè enjonksyon pou de plentif senpleman ok, so n ap swiv, donk mwen envite w al swiv us mwen envite w uscis tirè pose tirè tracker dat com ok, mwen pandan m ap pale la gon moun ki di mwen, o kòm gen pose èske nou pa bezwen fè anyen sou fèt kalifye, pa gen bagay konsa. Hehe pa gen bagay konsa. M pa janm di sa la bò isit la. M pa janm di oh kòm gen poz e nou mèt poze, pa fè anyen, pale dèyè fabrikasyon. M pa janm ouvri bouch mwen. Okontrè, tout sa w gen pou w fè ke w fè li. Se sa m toujou bay kòm advice. Pa gen kanpe. Paske administrasyon an pa ka bloke w. Konprann byen sa m ap di w la wi. Administrasyon an ap jwèt li menm ou jwe jwèt pa w tou. Pa gen kanpe. Tout sa w kapab fè, tout benefis ke w kapab fè, fè l paske li pa ka bloke w, li pa ka anpeche w fè. Men byen antandu, pa ka anpeche li pran yon politik li poz ki konplètman ilegal finalman m pa konn pou kilè men ap fini l ap fini pa bagay men ou menm tout sa ke w konnen w gen pou w fè ke w fè e se parèy pa egzanp pou de moun ki gen pou frè avèk sè yo ki la pou kenzan di a twòp tan m ap di w di non si se l ou ka fè pou frè avèk sè w se vre ke se aprè kenzan sèzan men se l ou ka fè w pa gen lòt zam ke w fè l paske m konnen gen anpil moun poutèt bagay kenzan sèzan sa a yo pa janm fè anyen pou frè avèk sè yo epi yo bat je yo Yo gentan wè kèsa a rive si yo te fè li fò ya tap gen papye ok. So sa nou vle di tout sa ke w kapab fè l pa afè oh gen poz tout bagay sou poz nan nou pa di sa nou pa janm di sa la ok tout sa w kapab fè ke w fè l ok poz la pa etènèl pouvwa a pa etènèl ou va konprann so tank ou kòmanse pi bonè antretan gen batay kap fèt nou pa ka di w kilè jisteman ke l pral leve but onètman onètman jan nap gade bagay la la Bò kote pa m, mwen te yon ti jan pi optimis. M te di, m te pale, m raple plizyè fwa m vin la, m di nou a, m panse pwojè sa a pral kanpe pou mwad me, pou mwad jen, m, m pa wè l nan moman la. Ok? M pa wè l non, sensèman. Afè me, afè men kantan nan me la, afè me, jen pwojè pral leve, m poko wè l la. M poko wè l. Ok? Fò m onèt avèk nou. M poko wè l. Ou konprann? So, l ap pran di tan. M pa ka di w kilè, jisteman. But, l ap pran di tan. That's the reality. That's the way it is. Ok? Donk se sa l ye. Ok guys, donk m swete ke nou konprann sa n ap di a la. Ok, kwa dout guys, let's see, kwa dout? Kwa dout? Bon, demen si Dye vle lendi, n ap fè yon ti travèse nan politik, nou aprann ke Donald Trump di ke, al gade jan jwèt sa pral jwe. Donald Trump di l pral pran bato pa l Bato de gè pa l pou l akonpanye bato de gaz yo pou travèse Strait of Hormuz. Yo gen sa l deklare la wi. Pa konnen. Paske sa pou konprann le mond est en crise guys malerezman. Le mond est en crise e nou gen dwa a ki nivo e ot Gaza pou se nou pou nou an kriz. Lè n pran pa egzanp Spirit Airlines ki fè fayit, se youn nan rezon ke fè fayit, se koze gaz la. Donk an lòt tèm, prensipal moun ki responsab spiritèl la tonbe jounen jodi a, se Donald Trump. Pase ban m li byen. Se yon konpayi ki te nan, ki te deja pa t ka kanpe, li te gen entansyon fè fizyon avèk Jet Blue. E, ok. Mentnan yo te vin di non, li te nan pwosesis pou l restriktire tèt li. Donk, lè l te nan gaz 2 dola konbyen, bridsoukou gen de kote l ap achte gaz 4 dola konbyen, l pa ka kenbe. Peze gaz la, ou konprann? Se gaz la ak bagay, li pa ka kenbe, byen antandu. E lè w gen espiritè la ki tonbe gaz, se pa de moun non, pase bon gade. E lè w di se pa de moun non ki pa lage nan lari a, byen antandu, yo pral degaje yo pou yo al nan lòt konpa, nan konpayi ayeryèn yo. Ok, donk se gaz la, li pa lòt bagay non guys. Ok, espiritè la, sa k lage l atè, se gaz la, bon m di w byen. Gen de li, li, gen plizyè liy ayeryèn ki fon ti kanpe poutèt gaz la, gen de, gen de kote yo konn ale, yo pa ale. M pa konn si w konprann. Donk Spirit te deja nan pwoblèm, ou pa konprann? Ebyen, e gaz la vin tounen dènye gout dlo ki fè ranvèse vaz la, e ke Spirit ale. Bon, antouka, Spirit ale, fò m di w ke gen de moun ki, sa pa fè yo ni cho ni frèt, ki te deja pa t renmen Spirit, pou rezon iks ou igrèg. Sa pral depann, men gen yon bann moun zanmi pa m, Mwen mwen panse spirit li te unik dan le sans ke gen de gen de ti kò kon jwenn nan spirit ou pa bèm jwenn okenn kote, ok. Gen de tikè ou ka jwenn 85 dola, tikè 85 dola nan spirit wi. Sou yon epòk la wi, ok. So, mwen panse pèsonèlman mwen menm sitou pou moun ki pa renmen vwayaje avèk anpil gwo bagay ki gen de seri de bagay ou pral fè spesifik, sa depan de sa ou pral fè a. e ki pa pi gwo malèt nan men w bagay sa yo, mwen panse ke Spirit se te youn nan meyè deal ki te ka genyen. E okontrè pou mwen menm Spirit te konn ap make lòt konpayi yo pa rapò avèk de seri de pri ke l te kab bay. Bèt kanbyen menm e e yè ki sot pase la se te antèman yo te selebre anfèt se te antèman de Spirit ki t ap di bay bay antouka. E fò nou di ke biznis, biznis sa s on biznis tou. Fasil wi pou fè fayit pase wap gade fon ti retounen nan le pase pou wè valè liy ayeryèn ou te gen ou pa tande pale yo non ou konprann se youn nan biznis guys e maj de pwofi l pa si elve ke sa gen anpil sektè ki ladan yo ki ale youn nan gwo towo m wè k kanpe men yo pap kite l ale tou gouvènman si tankou ameriken nan la si l ta gen pwoblèm la yap beyaou vle pa vle ou konprann e men apa sa Zanmi pam gen anpil lot konpayi e ki vreman ale ok fok ou e ok map reponn kesyon men tanzantan mwen moun yo ap palem de eske fok ou peye sou fè avèk yon timoun e si ou fè yon azil avèk yon timoun fok ou peye 100 dola pou timoun nan tou pliz ekout guys pa gon koze e ekout azil la son sèl li ye lè ou fè yon azil avèk yon timoun e pa 2 azil ok depi ou te peyel ou peyel nèt Tankou yon moun ki fè azil avèk madanm li, avèk timoun li, e pa kòmsi l pral peye 100 dola oubyen 102 dola twa fwa. Se yon sèl fwa w ap peye l, oke. Si w konnen w te peye l pandan ane fiskal la, ou mèt poze, ou pa gen pou peye, oke. Mentnan, si w konnen w potko peye, lè m di pandan ane fiskal la, sa vle di de oktòb, de oktòb 2026 a 2025, si w konnen w poko peye l, mwen panse ke nou stil an mwad me, Gon lè nan ane fiskal la kap fè w, kap fè w egzakteman 365 jou fòk ou peye. Se osi senp ke sa. Ok? Si w konnen w te peye deja pandan ane fiskal de oktòb jiska, paske se apati de oktòb, sitou pou uscis ki kontwole ane fiskal, ok, men o nivo de kont mwen panse ke yo menm yo te kòmanse peye pi bonè, ou konprann? So, se konsa l ye. Men se yon bagay serye, m panse ke m voye videyo sou sa. Se yon bagay serye, tout moun fòk yo pran men yo. Ou pa peye apati de mwad me, nou di w sa deja la. E patikilyèman 29 me, m siman k dènye limit, yo p ap jwe avè w. Ou p ap ka di, m pa t konnen, se yon de choz, bagay sa yo. Pa gen bagay konsa. So, klè, nou menm nou fè travay nou bò kote pa yo, son fason pou sitou manm nan kominote a, nou pa ta vle ke yo viktim. Ok? Nou klè sou sa, yo p ap griyen dan avè w. Ou genyen Responsabilite jisteman pou rete enfòme. Se vòt responsabilite. Èske w konprann? E pa responsabilite e pèsòn moun. E kèt m pap ka pran moun sa a, mwen live. E ok guys. Kwa dot? An. Nou te pale de gen sa yo rele poz men gen sa yo rele rechecking ok m repete rechecking finger print se sa k ap pale la èske w konprann rechecking sa vle di menm lòske yon moun ou pa ou pa nan peyi yo di yo kalifye peyi a risk pa bliye 39 peyi menm lòske ou ta fè pati gwo peyi yo jounen jodi a ou gon lòt poz tou bon li pa menm jan avèk nou menm ayisyen

Nou raple yon bagay ki te konn fèt guys, lè e lontan, an fèt sitou pou moun nan imigrasyon, lè ou fè yon aplikasyon yon nèg di ou fingerprint reuse, sa te bèl nèt. E sa l te toujou ye, konprann byen. Jeneralman depi ou gon yon fingerprint li poko gen 6 mwa, yon nèg parèt yo di ou fingerprint reuse. Vida sèk. Men jounen jodi a pa gen sa, tout bagay se fingerprint. Tout sa ou fè se fingerprint, fingerprint, fingerprint. Ok? That's the reality. E sa li ye. Ok? So, se sa reality. Kwa dot, guys? Hmm. By the way, gwen nèk nou ki te trè bon nan aktuality a la, yo di nou afe misye pa bon la. Nou nou konn ki yè, se mesye sa ki rele Giuliani an. Nou konn Giuliani fò men, se kat yo dèy fini mesye. E Giuliani, guys, wou di Giuliani, e yo di misye preske mouri la, li nan kondisyon kritik men. Aah Rudy Giuliani guys se kòm si misye se yon repibliken bon nou konnen yon repibliken pa m pa m pa m pa sou repibliken se kòm kwa m ta di w se yon nèg m wè l fini mal men misye te yon nèg trè prestijye m sonje jan istwa misye kòmanse World Trade Center jan l t ap jere tout bagay tout moun ba l rekonesans trè fame Ah men. Misye rive nan nivo, misye pa gen yon goud non, epi misye te yon de, misye te dan devan nan eleksyon 2020 an nan tout pwosè, bagay, men mwa Donald Trump nan moun lap fè rich, pase Donald Trump se yon nèg banm di w byen, tout zanmi l, alye l yo, l fè yo rich, men nan moun lap fè rich li pa fè misye rich non, misye tèlman gen pwoblèm nan bagay li tap defann trop pou granmesi a, li pèdi lisans li, li pèdi lisans li antan ke avoka, yo atake l la jistis, gon bann manti l fè, menm kay li, nan bat kò l, ou pa konprann? Se kòm si misye soti wo, nèg la mouri pòv, yo di w ala fen men, menm yon kay, yon bon kay misye pa gen pou l rete menn, come on man, e se kan menm tris, antouka, e yo eksplike la misye a latikle de la mò, ok, se Rudy Guiliani ki ospitalize, donk antouka. E m panse ke misye batay pou pouvwa sa, misye batay pou pouvwa Donald Trump la anpil, ok, e m pa kwè li resevwa anyen, ou konprann sa m di w li a? de batay. Kwa dot guys? Approval rating ankò guys, sa fèk soti. Sa fèk soti jodi a, dènye sondaj pou jodi a ki pale de Apwouval reting, sa vle di to dapwouval de Donald Trump, yo eksplike yon lòt fwa ankò, li atenn yon rekò e li atenn yon rekò trè ba, 62 pou san. E yo eksplike se le pire pandan 2 tèm, pandan 2 manda. Pandan 2 manda misye, dezapwouval misye pa janm desann osi ba. Ou ka konprann sa k fè sa. Se sa k li eksplike pa yon e, se yon aspè politik men tou aspè ekonomik la. Ekonomi lan rèd la wi nan moman an la men. Pandan yon a misye poze la men. Moun yo move nan lari a wi. Koze gaz la. Moun yo move men. Sa k fè lendi la misye di w li pral pran bato gè pou l wè si l te ka eseye fè kèlke bato travèse. Stret Hormuz, ou konprann? Dosye a poko janm fin klè. Li di pral, li pral, menm pari avon kon bon konpayi prive kap pran chans sa. Ki pap pran chans sa. La verite, e misye ta sipoze jwenn yon, misye esplike tèt li kom li son moun ki konn fè dil, men misye ta sipoze jwenn yon dil avèk Iran ke jiska prezan ke l pa ka jwenn. Men Obama ta rive fon dil avèk Iran. Antouka, jan an di w li a,

Se pa apwouval non, dizapwouval rete, jwenn, rive 62 pou san. E lè, lè l rive 62 pou san, sa pa vle di tout rès la apwouve l non. Yo di w se 23 pou san wi. 23 pou san wi. 23 pou san pa rapò avèk kou de la vi a. Lè, lè, lè, lè y ap, lè y ap mete l pa rapò avèk aspè ekonomik lan, ki jan l jere li, Dezapwouval la pi plis, li pase a 76 pousan. Èske nou konprann sa n ap di la? Ok, èske nou konprann? Lè y ap pale de kou de lavi, ki jan l jere l, aspè ekonomik lan, dezapwouval, sa vle di, moun ki pa asepte a misye, se 76 pousan, 3 ka nan pèp ameriken an, jisteman, yo di yo pa santi yo byen nan direksyon peyi a prale.

Redistriktin nan pa ka fè mirak, ou ka toujou fè redistriktin jan w vle, koupe rache, voye mòso a goch, voye mòso yo a dwat, but lè w gen yon ensatisfaksyon osi sevè, menm moun ki renmen w anpil la, li gen dwa di bon m pa pral vote demokrat, bon m pito chita lakay mwen. Li pap gen motivasyon pou l al pran lari, pou kisa l al pran lari la? M pa konn si w konprann. Tande byen wi, menm moun ki pap vote demokrat ditou a. Lap di kèt nan pou kisa nou kouri chove al pran liy la la al pase yon mizè sa nou jwenn ladann wala lò sa moun nan pral poze kesyon kisa m jwenn nan nan bagay sa e di li gen dwa di l pap vote demokrat wi map pale w de sa ki di e e e maga andursi a sa ki di di jamè jamè l pap janm vope demokrat men li ka rive nan senaryo li di w men pou kisa m pou kisa m al vote sa a la tou pou kisa map batay kisa m jwenn m pa konn si w konprann e kèlke pa fò m di w ke Genyen, nan eleksyon sot pase a la, gen de, de demokrat te pèdi kèlke vòt konsa, gon ansanm de moun ki pral vote repibliken men ki chwazi chita lakay yo. Genyen ki te gen ensatisfaksyon sitou pa rapò avèk jan yo te jere dosye lagè, lese frape ki te gen ant Izrayèl ak Palestin. Gen de gwoup de moun ki te de demokrat, yo te vrèman pa t kontan jan Biden te jere lese frape ki te gen Izrayèl avèk Palestin, jisteman. And then genyen ki, ki chwazi, sitou nan Battleground State yo, ki chwazi chita lakay yo ryen ke pou sa. E se sa ou ka jwenn kòm senaryo. E di ou ka jwenn de senaryo, menm moun ki fanatik ou a, ki di bon mwen menm twòp ensatisfaksyon. Ane pase m chwazi m al goumen, goumen, kisa m jwenn? Ki, ki, èske lavi m, ki pwogrè m fè? Ki chwazi jisteman repliye. Li gen dwa pa konvèti. Sa vle di, konprann byen wi, li pa konvèti, li pa vin yon demokrat. Epi jisteman, e, e, e li epi. Gen moun kap di m kijan pou peye kòb azil la. Jwenn avèk yon moun ou prepare sa pou m di w la, ok. Son bagay ki senp li ye. USCIS ou annik tape USCIS Anya Masalam Fee, yon bagay m fè rapid. Se yon de choz, se nan kot ou peye li. Jwenn avèk yon, e prepare yon moun ki pou fè sa pou ou. Se sa l ye. Èske w konprann? So, se sa pou n konprann. Ok? So, pou moun kap poze m kesyon, jwenn avèk yon moun ki pou ede w ki pou peye li. Fòk ou peye l. Ou pa peye l, wap nan cho. M di nou sa plizyè fwa. e e gen moun kap di nou fè azi depi 5 an pa gen koze ou te mèt fèl depi 10 zan fòk ou peye e e 100 dola ou pa peyel wap pèdi azil ou a ma a bon entendeur sali pou moun kap pede pozem kesyon sa yo ou te mèt fèl depi 10 zan ou pa peyel gen de moun kap pozem kesyon ant 100 a 110 dola a 102 dola poutèt kisa se le fè ke O kòmansman lè yo te fè la li te 102 dola. Lè lè yo vin adapte l avèk nouvèl ane fiskal la, sa vle di lè yo vin fè enflasyon sou li, donk moun ki ki yo vin gen pou peye l nan ta yo e 102 dola men moun oparavan yo e 100 dola. Ou konprann? Konsa tou, ou pral wè pou nouvèl ane fiskal lè w antre nan oktòb 2000, oktòb ane sa a, ou ka wè li vin 104 dola. Ou konprann? E konsa l ap ye. So, antouka guys mwen mwen ba nou enfòmasyon an. E chak jou m di sa, e pa gen afè, ou te mèt fè l depi 2010, kèlkeswa lè ou te fè azil ou a, e fòk ou peye 100 dola. Ou pa peye l, w ap pèdi l. M pa konn ki jan pou sa antre nan tèt nou. W ap pèdi l, ou pa peye l. Ok? Moun k ap mande m kòman pou l peye l la. Jwenn avèk yon moun ki konn abitye fè sa, ki nan imigrasyon. Ou pa konnen, ou gen dwa pa konn fè tou. Si w pa ka fè l, sa pou m di w la ankò? Humm? Jwenn yon moun ki konn nan bagay imigrasyon. Ou poko genyen nan. Gen de kesyon nap poze. Ou poko genyen nan. Lè a poko rive pou peye l si w poko genyen nan. Ok? Se de kesyon ki senp wi si w poko genyen nan ou pa gen pou peye l non. Hum? Ok. Se osi senp ke sa. Dakò? E Kwa dot? Gen moun, ok, gen moun kap mande men se lè m resevwa lèt. Yep men, si w ap tann lè w resevwa lèt, 1 an pase, epi yo jete l, ou konnen yo pral di, an, nou pat voye ba lèt, ou viktim. Se ou pou kontr, veye tèt ou wi. Ok. M konprann sa w di a, gen moun ki resevwa lèt, y ap tann resevwa lèt. Non. Pa fè erè sa a. W ap tann yo resevwa lèt. M pa konprann sa w ap di m nan wi. Men èske w panse lè yo fin koupe azil ou a, ou pral di yo m pa t resevwa lèt la, yo pral ba w chans? E pa vre non. E pa vre. Paske ou konn sa k fè l e pa vre? Gen mwayen depi w antre nimewo resi w online w ap wè l ap ba w mesaj li di w dwe. Li di, w ap di yo m pa t konnen si m te ka tcheke online.

ki ban nou yon bonus nan live la merci. So misye se nan trucking li ye degaje nou e sin gen bagay nan trucking pou nou kontakte Mebro by trucking ok e ok bon kesyon moun dim chak kilè l dwe peye mwen pa janm fè ou pa janm konn fè enfòmasyon si w ap dim chak kilè pou peye ou pa konn ou pa enfòme ditou ou pa konn vin bò isit la antouka ok guys ann ale. Si w te gentan peye dwàn ou mèt poze zanmi pa m, ou mèt poze ok, si w te gentan peye dwàn ane fiskal sa a poze ok, so w ap tann apati de pwochèn ane fiskal la k ap fè w 1 an ou pa konprann, so pwochèn ane fiskal la k ap kòmanse an oktòb m pa konn si l ap gentan fè w 1 an, si l gentan fè w 1 an fòk ou peye, se konsa l ap ye ok, men si w te peye deja, ou te peye 100 dola e ok ou mèt poze la. Ok, depi ou te gentan peye nan ane fiskal sa a ou mèt poze. Dakò? Bon, an n ale guys, an n avanse pase m ap, pandan m ap pale a epi m ap ap pede reponn entèvyou tou. An n avanse nan dot tip denfòmasyon ke nou t ap ke nou ap pataje, padon guys, avèk ou. Sorry, sorry, sorry. Nou t ap pale de apwouval rating Donald Trump ki vrèman plonje e Pi fò rezon an guys se pou kou kou lavi a. Bagay yo twò chè. Ou konprann? Ok? E bagay yo twò chè. E sa k gen la? Euh Donald Trump anonse e ke li pral retire yon ansanm de solda nan lè peyi de l'Europe. Paske tou senpleman yo chwazi pat batay avèl, yo pat vin edel nan gè a. patikilyèman nan peyi Lalmay, li di gen lòt kote ankò li pral retire twoup li, se jan de choz, byen ke anpil repibliken nan kongrè a pa dakò, men anpil moun panse ke nap swiv, sa ka rive ke Donald Trump retire kò l nan nato, on va voir, se ta dènye limit lan, paske tou senpleman nèg yo pat chwazi al batay ansanm avè l, pa gen moun ki gen foli al batay, pa gen moun ki gen foli al nan lagè, m toujou di nou sa, pa gen peyi k vle al fè gè vrèman vre, Se e fanatik dèyè ki toujou ap di la Chine ka batay, e pa le fè la Chine ka batay wi m konn sa. La Russie ka batay. Yeah, yo ka batay, men yo pa yo pa gen enterè pou pede batay non. E sa m ta vle w konprann. Ok? Se sa m ta yo pa gen enterè al batay, ou konprann? Yo pa e pa e pa e menm jan avèk yon moun endividi emosyonèl m ka goumen pase yo konnen lagè jisteman toujou slow down. Lè w nan batay li slow down, lè w nan batay li afekte ekonomi w. Men fò m di w ke nou a 6 mwa de eleksyon e demokrat yo jisteman ap tante kapitalize sou momentum sa a puiske ou gen yon administrasyon ki gen yon aprouval trè ba e y ap tante pou yo kapab flip house la e Li pa gen plis garanti non. Men a Wisconsin, yap di la, chanm depite a, m panse, vle pa vle yap foule. Metan, e yo gen posibilite pou yo chanje sa m se, pou yo chanje, m vle di wi, yo gen posibilite pou yo e chanje chanm sena tou. Se yon posibilite, ok? Li pa gen garanti a 100 pou 100. Sa ki esplike sa, se le fèt ke genyen yon ansanm antouzyasm Du kote dè demokrat, ou konprann se kòmkwa yo di fòk nou jete Trump, fòk nou make Trump, yo mobilize, donk il l'enthousiasme est du kote dè demokrat, men ekout guys, ou imajine yon moun ki repibliken jodi a la, ki antouzyas ke w genyen, poukisa w ap goumen pou w al vote, m pa konn si w konprann. Èske w konprann? So, genyen yon pèt denterè, voilà le mot, ok? Gen yon pèt denterè, moun nan gen dwa di ok, m te vote ane dènyè, m te motive, yo te pwomèt mwen, ou konprann, tèl bagay pral fèt, men sa k fèt pa gen anyen. Èske ou konprann? Donk, se tout sa ki veritab pwoblèm nan. Lòt pwen ki domine aktyalite a guys, se koze indictment de Comey 8647. Yo arete yon ansyen direktè FBI Poutèt 86 47 se yon plaj. La grande kesyon, sa a se yon veritab bevu k ap fèt nan listwa politik Dèzetazini la a. Gon jounalis ki di misye, bon, esplike m non, èske nou pral arete tout moun jounen jodi a k ap achte mèchandays, kepi, mayo, tout bagay nèt ki make 86 47? Se tout moun sa yo. Ou pral fè yon daytment ou, paske nan moman m ap pale avèk ou la a, si w ale sou Amazon, Ou tape 86 47 wap wè wap jwenn tout kalte machandiz, vè, mayo, soulye, tenis, tout kalte bagay ki make 86 47. E yo mande misye, se kounye la, alè fwa moun kap achte machandiz sa yo, e moun kap vann yo, eske atoni jeneral la jounen jodi a pral arete moun sa yo? Humm Yo mande, eske atoni jeneral la pral arete e moun sa yo? An tou ka, n ap swiv dosye sa, men sa vini, sa vini yon, yon dosye ridikil ankò de la pa de administrasyon. Nou vle raple pou tout moun, se pou dezyèm fwa nèg sa yo, Van Dijk e Prome, se pou e pa premye fwa. Li klè ke, tande byen, nan yon evantyèl pouvwa ki moute, y ap gen pou yo peye l. M ba w garanti. E y ap gen pou yo dedomaje mesye sa yo ki ap dèyè fè Laïcité. Yo t al dèyè, yo te trennen Laïcité. Chak fwa w trennen Laïcité kon sa, fò w al jwenn kòb pou w peye yon avoka, sesi sela, e nan, e nan onivo de federal e pa sen kòb. Yon premye fwa jisteman w oblije drop kes la. Bon, kounye a w atake nan kòl w oblije pran yon lòt kòb ankò. E, w oblije pran yon lòt kòb ankò. Hum? Ok. Donk sa ta vle di chak fwa sa la, m bò garanti, Komey, e menm lòske e pa kounye a, l ap gen pou l fè yon bèl kòb sou sou administrasyon sa a k ap e e k ap mèt fwa rele l lajistis e yo toujou pèdi. Si w rele m lajistis ou pèdi, men fòk gen yon konsekans pou sa paske se kòb. Èske w ka, paske w se gouvènman, w ka tante ap fè m depanse kòb san rete? Antouka, men yo rapòte la Donald Trump pa fin kontan non jan dosye ap mache a genlè nèg yo m pa konnen li pa kontan jan dosye ap jere e sa ki eksplike la wi. Ui Donald Trump ta sanble pa kontan jan ap jere dosye Comey la. Ok? E antouka e antouka genyen e Tilis nou konn Tilis. Tilis di e li menm li kont indictment sa, li kont sa. Ok? E li kont sa kap fèt la la. An tou ka, nap son dosye nap sou pou, men nou kwè ke yon fwa de pli, e administrasyon sa, e son e rèl pral fè nan sans sa, ok? E kwa dout guys, kwa dout? Kwa dout? Pa bliye ke nap gade diferant pwen ki domine aktualite, Mwen wè plizyè atik guys ki titre ke imigran kap kontinye fè de lawsuit. E fwa sa gen de lawsuit ki patikilyèman sou sa n ta rele citizenship men sa pi grav toujou. Moun ki citizen yo, ki fè tout bagay yo nèt, yo fè entèvyou pou prete sèman pou citizen li pa kapab. Come on. Ok? Gen seri de moun ki gentan nan liy pou yal prete sèman yo rale yo pandan seremoni sa fèt pou mwa desanm nan la guys. moman avan yo prete sèman an. Sa make listwa peyi a wi guys. Depi mwad desanm nan yon bann moun ou ba l randevou pou l al prete sèman, li rive nan seremoni an, kounye la ou rale l ou mete l deyò ou di l pa kapab sou ki baz paske l soti Ayiti, paske l soti m pa konnen Venezyela, paske l soti nan yon ansanm de peyi epi li pa prete sèman? Gen de gwoup la ki patikilyèman, pa bliye ke lè n pale de poz plizyè bagay, men gwoup, gen de gwoup la, men pwoblèm mwen gen nan bagay sa yo, e lè yo fè yo, se gwoup ki sou a, e sa m wè mwen menm, ou konprann? Men yon bagay dosye sa, pou sitizen nan, mwen panse sa a, se youn nan kez ki pi kle. Se moun nan, si l vin pèmanan rezidan, ou pa ka pale de risk. M kontinye konprann guys. Ok. W ap pale de risk, se bon, yon moun ki te gentan pèmanan rezidan, l fè 5 an a yon pèmanan rezidan nan men l. An majè pati. Gen dot nou konnen se 3 an. Pa vre? E dè ra ka sitizen konn pran 1 an, m siman se lè w al nan lame. Se yon bon menm la ankò. Si moun nan al nan lame, li earn li, le fè ke li chwazi enlist tèt li nan lame. Se youn nan ka ki flagran an koze sitizen sa. E nou ap, yo pale de 14 moun ki genyen rezidans, ki sou administrasyon nan federal kot semen ki sot pase la. E, piske yo di ke yo mete reta sou natiralizasyon yo, ou konprann, de manyè ilegal. Yo di plentif sa yo soti an Ayiti, Venezuela, yo pale de Kot Divwa tou, e yo se kliyan de yon rele Project Citizenship Boston, e mètnan m pa konnen, sa fèt nan semèn nan la, li fèt nan semèn nan la, m pa konnen si, mwen m panse ke si gen yon klas aksyon yo ka fè, se ta petèt pou gwoup moun sa yo, m wè yo poko janm fè, sitou pou gwoup moun ki pral sitizen yo, se pa posib guys, humm, se pa posib, antouka, se vreman ridikil, e antouka n ap gen pou nou sonje 4 an Donald Trump sa, ou konprann, se, I don't know, n ap gen pou nou sonje l, se vreman ridikil, e sa moun yo ap viv la, se vreman ridikil, ok. Humm e nap gade e pou konbyen tan jisteman koze sa ap la ok ok guys bon antouka se sa ki update yo donk se yon fason pou di gen de seri de gwoup moun mwen m pa kont yon moun kap tande m la ki deside di l pral m pap konseye w al fè yon lawsuit pou kont ou poutèt kisa twòp kòb sa m rele yon mandamus yon mandamus ou gen dwa pou l pi ba w wap bezwen 11000 dola ameriken ou al fè l pou kont ou But si yon moun, tande byen wi, dosye w la te la lontan, si tout moun dosye yo la lontan, pa egzanp moun ki gen, tankou si ou fèk voye yon rezidans la, èske, m pa kwè li vrèman enpòtan non pou pou al nan lawsuit. Se sitou ou menm ke dosye w la li outside of processing time. Nou konn sa sa vle di? Sa vle di ou tcheke nan sistèm lan, ou wè kote ou, kote ou ye a se 13 mwa ou egzanp hein, pase gen de kote e 13 mwa, gen de kote e 14 mwa, e swivan zòn lan. Ou wè se 14 mwa epi dosye w la gentan gen 14 mwa pase. epi ou te fè request pa gen anyen k fèt ou konprann mwen panse ke ou plis fit pou lawsuit la pou moun ki fèk wè ni k fèk depoze yon aplikasyon epi menm kote a yo di lawsuit pase gouvènman ka gen yon agiman kont ou li di ou ke bon sa map di avèk rezèv pase yo pa menm di w tann yo di w poz pase lè yo di w poz yo pa menm di m tann menm poz la depi gen poz ou pa bezwen ap tann anyen non m pa konn si n konprann. Bagay la te gen dwa pran anpil tan, ou di bon ok map tann, ou konprann, map tann. Men, depi yo di w poz, sa vle di ki sa? Sa vle di, pa gen anyen kap fèt. Ou konprann? Donk se konsa l ye. Ok. E, moun kap di m konbyen l tan li pran pou, pou, e pa Indiana. Jeneralman e pa ou vil yo fè l. Wap tcheke nan sistèm lan, swivan aplikasyon an. Nan, gon, gon, gon tool, gon zouti sou website uscis la ki pèmèt ou tcheke processing time pou kèlkeswa aplikasyon. Keseswa I-485, I-130, I-70, kèlkeswa aplikasyon an, mande ou chwazi li epi ou chwazi zòn nan, ou chwazi vil la, ou chwazi kategori a epi yo di w an mwayèn men konbyen yo, men konbyen tan yo pran a 80 pousan byen antandi. Fò n konprann sa k rele pwosesis la. Lè yo di w a 80 pousan, sa vle di an majè pati yo gendwa di w se pou 14 mwa. Bon egzanp, hein? E kon atou l ka sèk man tou. Ok? Mètnan, lè yo di akadò 20 pousan, sa ka rive ke gen yon 20 pousan ki fè esepsyon. Nan 20 pousan l vle di ki sa? 20 pousan l vle di gen 20 pousan moun, ou gen dwa wè chans pou li, apre 4 mwa l fè, li jwe, li bon. Se moun sa a ki di, o, pa m nan e 4 mwa l fè, e 4 mwa l ap pran pou tout moun. Li fè pati de yon esepsyon. Nou konprann? E se moun sa a tou, gen yon prepayè ki fè l pou li, di, o, mwen bon wi, mwen menm depi m fè aplikasyon pou ou, se nan 5 mwa wi. Mwen wè lè moun yo ap fè reklam sa. Yo te fè aplikasyon pou ou e poutan. E poutan e pa vre. Prepare li gen pou devwa pou ke jisteman li bay, li bay tout e. Bon, li depan de prepare a tou. Prepare a pase sa ka rive pase fòl konn sa l ap fè. Ou va konprann. But, rapidite a defwa, Se pa li k pral deside l ou konprann, sa pral depann nan men ki ofisye dosye a tonbe ou ba konprann. So men prepare a li gen prepare a oubyen avoka fò l konn djòb la, fò l konn sa l ap fè a tou senpleman paske gen yon bann moun ki pa konn sa y ap fè a ditou. M konnen plizyè moun nan domèn nan ki pa konn sa y ap fè a. Se le ka de seri de moun. Moun nan Citizen pou l voye yon pake li di o m voye I wonder di a m ap tann li apwouve apre sa lè l fin apwouve Map voye ivory diva la. Ou konprann gen anpil moun wè kap fèl konsa. So, gen moun ki pa konn sa yap fè a ditou. Ou la? E Ok guys, an nou gade kelke update. Gen moun kap dim pou tps la, ki update ou te vlem gen? Son bagay yo koute yo yo son hearing ki fèt nan Supreme Court le 29, pa sa? Msouman fè nouvèl yo di w tout kote e nou voye l tou yo di w, yo poko ap pran desizyon an kounye a. Ou la, se yon desizyon yo di w ki ka vini jis nan mwa jyen, w ap tann mwa jyen. Èske w konprann? W ap tann mwa jyen e pou konn sa k pral di. Mentnan, e gen plizyè atik ki ekri, gen moun ki di men sa yo panse e ot. Mwen menm tou bò isit la, moun ki konn tande m di men sa m panse tou. Ke se sa w rele de moun k ap fè dèzanaliz. Ou konprann? K ap fè des analiz, yo di, men ki nan ki sans ke yo panse Supreme Court kapab deside ou pa. Yo rele sa pwojeksyon, yo rele sa pwobabilite. E, se konsa gen de, tankou mwen menm lè m te fè, lè m te di, m fè yon videyo sou sa, m di moun yo men sa m panse k ka fèt. Se sa m panse. Ok? Mentnan, gen de moun ki di, bon, ekout, mwen men jan nou ye bò isit la nou menm. nou gade plizyè kote. Pa egzanp, gen yon atik ki soti nan CNN. Tout moun di yo oh, CNN di tel bagay, men kom kom dadou CNN nan, ekout, se yon jounalis ki di ke son jounalis li, ok? Li ekri yon atik, li di men sa l panse de tel bagay. Ke m respekte kelke pa li fè don analiz, li bay des arguman. Men sa pa vle di ke li lide evanjil. Se li telman vre. Jounalis CNN nan soti atik, li fè analiz, ke m respekte, men Jounalis New York Times tou soti a yon lòt atik tou li fè, li pa fè menm analiz non avèk cnn nan. M pa konn si w konprann. Se sa yo rele la divèsite. Djòb pa w, ou menm antank enfliyansè, ou pa ka kanpe sou yon sèl bò. Ok, ou gade tout kote. Sa vle di ki sa? Mwen li atik ki soti nan cnn nan. Mwen li atik ki soti nan New York Times nan. Ok. Mwen li atik ki soti nan Politico. Ou konprann? Tout se de jounalis kap fè des analiz jisteman kap di men nan ki sans ke yo panse Supreme Court kapab ye. Ok. E sa ki pi enpòtan ke mwen fè mwen menm, pa bliye ke briefing nan, anfen, hearing nan li aksesib a tout moun tou. Si w vle la w ka al retande l, non sèlman w ka al retande l, ou kapab pale jan nou ta rele tèks la menm, transkript de sa k te fèt 29 la, mo pou mo, tout sa k te di yo, si w al sou wèbsay e Supreme Court, w ap pran l ou download li. M fè tout sa. M fè tout sa. Mwen menm, mwen menm fè pase gen, li anpil. Mwen menm antre, mwen itilize plizyè artificiel intelligence pou m fè des analiz. Èske w konprann? De sa ki di. E, pa swit de sa, mwen bay yon dediksyon. Èske nou konprann? E kòman m fè analiz pa m? Pa suit de sa, m di, an fonksyon de diferan analiz ke m tande, an fonksyon de analiz mwen fè de tèks la, enben, mwen sa, mwen sa ke m panse. E mwen ba li avèk yon sètèn pwobabilite. Ok. Mètnan, sa ka rive ke, jan m di a la, li, yon analiz, e, e se yon pèsepsyon. E jan n toujou di l bò isit la, lè n ap fè dè analiz politik, yo pa syans pur. Yo pa syans pur, li pa matematik, li pa chimi. Men kan menm, li baze sur yon rezonman, li baze sur yon lojik. Ok? Don, la, nou zot, le dé è jeté, bagay la lanse, e byen, nap tann, e tout moun kap fè analiz yo, kiyès kap gen tò, ou byen kiyès kap gen rezon. Paske gen dot enfliyansè, e, e, ki pa wè l menm jan avè m ki se Ayisyen tou. Ou konprann? Ki wè l yon lòt fason. Ou pa konprann? E, donk, on va voir. Ok. Donk, se, se de pozisyon. Men, li, nou pa, kèlke pò, si nou ta pèdi, sa vle di si sa n ta di a e pa sa, n ap, m t ap toujou di w, nou pa t janm di yon bagay a san pou san. Nou fè des analiz e a 65 pou san, nou di w ke men kote ke n kanpe. Oula! Donk, e nou agimante pou sa. Oula! And then, nou ta swete ke, ke efektivman sa n te di yo, analiz nou yo, nou ta swete ke se nou, ke se sa nou gen, se sa n di yo k tonbe. Ou pa konprann? So, se sa l ye. E, il n'est que d'attendre. Ok. Il n'est, il n'est que d'attendre. E, n ap gen pou n tann. Ok, se sa l ye. Yeah. E, se tout bagay ki sou poz, zanmi pa m. Se tout bagay ki sou poz. Tout bagay nèt. Malerezman. Ou konn bon bagay la jan l ye a. M te fè yon azil depi 2016 men mwen pa t jwenn gen resi ni kezz la ki pat ban m aksè pou m peye E si w te gen yon azil si l nan kot m pa konnen kote l ye non si l nan kot w ap peye avèk alien number men si l nan uscis fò w gen resi a M pa konprann lè yon moun di ou fè yon kezz pou w pa gen resi sitou pou uscis Sa ka rive nan tribinal ou pa gen resi a paske avèk alien ou kapab wè l ou kapab tcheke sa yon de choz ou konprann Men uscis ou oblije gen resu a pou peye. Si ou pa gen resu a ou pap ka peye. Malerezman hein. Malerezman uscis si ou pa gen nimewo resu azil ou a ou pap ka peye. Ok. Men pou immigration court avek alien nan. Ou pap ka peye. Petet wap gen pou ekri yo. Ou ka ekri yo pou mande yo resu a. Yeah ou ka voye kat travay ale anba azil premye fwa a. Se sel bagay yo ka apwouve nan moman an la. Apre sa, renouvle kat travay azil yo pa yo pa pa apwouve. Ok. Gon moun ki dim pranm silvouplè nou pa konn je nou poko fè aktivite sa non jodi gen gen moun tout tan ap mandem sa sou tiktok envite moun men poum envite yon moun fò kem konnenl ou pa konprann e fò kem konnenl fòk moun nan vin ap pale sa nap pale a tou mka envite yon moun yon lòt moun ki pale imigrasyon nenpòt lè mka fè sa petèt yon lòt moun ki pale imigrasyon tou e nou envite nou fon pale ansanm e konwa poum ta fèl men mpaka envite e Oye sa m panse, ou pa konprann? Monique wè w la epi Monique envite w. M pa ka fè sa. Ok? Paske m toujou wè gen moun k ap mande mwen pou e envite yo. Ou konprann? M sòri guys. M pa konn abitye fè l. Ou la? Oubyen si nou vle m fè l tou, m ka fè li men m pa konn abitye fè sa. Ok? E si w poko genyen nan, ou pa ta sipoze peye. M te fè yon azil depi 2016, mwen pa t janm gen ni resu, bon, antouka, m pa konnen. Lè w di w pa janm gen resu a, m pa m pa wè sa m ta di w. E, sèl sa pou moun ta konnen k travay ak Donald Trump se siyen tèt ou ak djab. Yè, yè. Si azil ou administrativman close, èske ou dwe peye? Wè, m panse fò w ta peye. Administrativman close, li toujou la. Ou ta sipoze peye. Se sa m panse. Ok? Yon moun ki di m li gen stamp 400 nan paspò li, li gen stamp. E bon, sa son lòt koze wi. E ou ki di ou gen stamp N400 nan paspò, mwen eske m ka vwayaje ale Ayiti? Miko, m pa fin konprann sa. Sa vle di ou son moun ki te ta pral sitizen? I don't know. Pawòl la ka konplèks, m pa vle reponn li. Se le ka pa egzanp yon moun ki pral sitizen epi rezidans li te fin ekspire, yon egzanp wi. Gen de moun konsa, rezidans la pral ekspire epi yo al sitizen, epi lè pou yo sitizen, yo pa menm sitizen. Pa konn si w konprann. Si se ka la, m ap di w fè trè atansyon. Se kòm kwa m ta di w si rezidans ou te gentan ekspire, w al sitizen, lè sitizen ou rive, yo mete sitizen ou sou poz. Ou konprann? Si se ta sa, m pa ta konseye w vwayaje, m ta konseye w de preferans al fè yo mete yon so e renouvle rezidans ou, paske ou stil son pèmanan rezidan, paske depi ou poko prete sèman, sa kan menm yon ti jan, ou wè jan bagay yo nèvan, paske gen de seri de moun, depi apre entèvyou a yo konn, yo konn di yo pa bezwen rezidans la ankò, ou pa konprann? Antouka guys, se yon bagay tèt chaje sa kap, sa nap viv la, ou konprann, yon bagay tèt chaje, bay, bay moun ki fin sitizen li rive yon kote poul prete sèman epi yo dil non li pap kapab. Eehh. Don, ou ka gon I wonder de ki gen plis ke 5 an l pa apwouve l pa yon pwoblèm, sa va depan de pou ki kès. Ou ka konprann? Pou kiyès? Paske le ka de pitit ki marye, bagay sa yo e 12 an wi, ou konprann? Ki moun ki genyen plis ke 21 an, li konn pran 6 an. Li konn pran 6 an wi pou viza a disponib. Sa depan de pou kiyès. Ou ka konprann? So, li gen dwa ba w yon big deal, sa depan de pou kiyès. E lè w di azil fèmen. Administrativman closed, wi. Fèmen dan le sans ke dismis, paske moun yo pa konn sa lè ap di fèmen. Dismis ou pa genyen pou fè anyen. Sa depan de ki sa li ye. Ye, fòk li gen 1 an. Se 1 an. Si l pa gen 1 an, ou pa gen pou peye anyen. Ok? Depi ou poko gen 1 an, septanm 2025, w ap tann septanm 2026 pou peye, ou poko gen 1 an. Ok guys? E... Si map kite usa mwen te anba tps ou konseye m fè cbp? E gon moun ki di m lap kite usa m pa konn ki kondisyon men m pa ta konseye yon moun kite usa non I don't know m pa konnen guys it's up to you wap pran de desizyon m pa konseye yon moun al fè ankenn cbp home tou m pa konseye moun fèl epi yo pap pran w nan cbp home non cbp home nan moun pa yon moun ki sou depòtasyon ou pa sou depòtasyon yo pap pran w yo pap baw kòb sa lè yo di w self deportation nan e yo pap baw kòb sa non Ok, yo pa baw kob la. E kob kob CBPO nan e pou moun ki ki ki nan ki nan kot ki gentan depote, ou wè sa m di w la, se an de choz ou byen moun ki nan kot ki di lap bay vag, ou wè sa m di w la e konsa li. Men lòt moun yo ou sou tps, ou legal, ou deside kite peyi a, yo pap pran w nan CBPO. Ok? E yè, bon, yè moun ou rezidan, sa ou pa gen anken pwoblèm non, rezidan pa janm te gen pwoblèm. Azil dispis vle di ou pa gen azil ankò, sa ou pral peye a, moun yo genlè pa konprann. Dispis vle di ou pa nan bagay sa menm menm menm. Azil la fini, li fini, li fini, e sa l vle di dismis. Si ou pèdi resi w ap rele uscis pou ka jwenn resi a, ok, moun ki pèdi resi. Wap rele uscis avèk alien number ou, ok wap di ou gen case, ou ta renmen gen reseau yap ede ou. Wap rele yo nan telefòn. Guys se m panse ke lè a rive pou m ale.